Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye m espere nou anfòm avèk Jezi Jodia la mwen pote yon nouvèl video pou nou ki sa li ye se yon trètman cheve mwen pral fè ok mwen pral fè yon lwil pou cheve ok premyèman ki sa mwen genyen mwen genyen Fèy sa se yon fèy li ye mwen seche yo se pa achte mache l ki se fèy li la ok mwen pral fè on lwil ansanm avèk li mte seche li depi avan ke mte opere a epi mwen jire le kav pandan m pral fè lwil la mwen tou filme l ok sa se fèy li la M pa konnen si l gen lòt non. Ok, mwen konnen fèy li la. Se, apre sa, mwen genyen jenjanm. Ok, mwen gen jenjanm. Mwen genyen zonyon. Ok, mwen gen zonyon. Mwen genyen lay. Mwen genyen jiwòf. Ok, mwen genyen jiwòf. Sa ye jiwòf. Tou lè 2 e jirof. Epi mwen gen kanel. Ou menm tou sou gen poud kanel. Mwen gen poud kanel e seke mwen. Lè mete poud kanel nan bagay yo. Li yon ti jan. Lè l pose li rete an ba. Li l ka sal cheve a. E sak fem pa mete poud. Mwen mete bwa kanel la. Ok. Apre sa mwen gen l luil doliv. Mwen gen lwil oliv. Konya la kisa mwen pral fè? Mwen pral pran malgre se vèt m te bezwen ni men nou konnen m pat an sante m te fèl m te metel seche e pi pou mwen ka fè lwil la. Kisa mwen pral fè? Mwen pral ekale Mwen pral kale bay mwen yo. M pral lave yo, m pral kale yo. Epi tou, m pral mete yo nan blendè, m ap blende yo avèk lwil la, epi pou mwen ka fè l. Ou menm ki rive jiske la nan videyo a, sa fè ke santi ke ou renmen videyo a. M ap mande w si w potko mete yon like, mete like. Si ou potko fè yon kòmantè kòmanse fè kòmantè patajel video a pou mwen paske lwil sa li vrèman bon lap ede nou avèk cheve nou ok men mwen men mwen avle di ke mwen wè bò tèt mwen an ti jan kale ok bò tèt mwen wè ti jan kale epi mwen pral fè lwil m toujou fè lwil mwen toujou fè pomad pou cheve m paske m pa achte bagay se mwen ki toujou fè afè m pou m Penyen timoun yo, sitou tèt timoun yo. M te gen ti fi m nan ki sot Ayiti a tèt li tou kòt, ebyen eh kounya la, m ka di l genlè menm gen cheve pase m, ok? E mwen pral fè trètman sa yo pou nou, ok? Rete suiv, rete branche, rete branche, nap wè rès. Nap retwè rès pwosesis la. Mes amour, mwen, mwen, mwen te gen yon ti fèy, mwen te gen yon ti fleur e, chou black. E, kounya la, ki sa mwen fè? Mwen pral mete la dan tou, ok? Avèk fèy lorye, mwen gen, mwen pa gen, mwen pa gen, Ay koman yo rele bay sa Fè e fè yo maren M panse mwen te genyen la m toujou achte Bon li te fini san m pa rann kont E sa yo m jwenn mwen al ogmante l ladan ok Nenpòt lè mwen achte fèy lo maren mwen ap mete ladan ok M ap mete ladan m ap fri epi m mete Kontinye mete ok. Sa se bayo, m pral blende sa, mwen pral mete sa fri ladan m pa ka blende l paske se bwa l ye, m mete 2 dan lay, m mete zonyon an nèt epi m pral mete ti flè ladan ni, bay flè sa, m pap met tout non, e nan chanpou m mete l pou m lave cheve. Ok sa tou m ka bon map gad si lap blende men m ka fril tou ok yo vreman bon pou cheve timoun lew fè tretman natirel pou cheve w li vreman bon li kenbe cheve w an sante ou selman ou pa bay pwent cheve a li ou bay li nan rasin ok sa se sa se fey la mwen pral mete ladan ok Mwen mete ladan pou m blende. Ti moun bezwen cheve m rive jous sou bouda m. Iiii! Amwe, ti moun o, fò m bay blag. Nou konnen mwen men bay blag. Si cheve a te ka rive jouske la, konsa, wouhou, m dam enteresan twòp. M dam enteresan twòp ti moun. Mezanmi! M dam enteresan twòp. Men malerezman, son ti kal m gen. M ap goumen mwen la, m pral fè trètman sa pou mwen. Koman m pral ede cheve a. Pase m gen lontan m pa fè trètman pou cheve pa m. Ok. M fè pou ti moun yo. Men m pa fè pou mwen. M pa pran son yo vre. Wan. M pral mete lwi la la dan. Pou l ka pèmèt li blende pi rapid. Men men zanm ki le bay sa ap vide. Gen yon wale tire. Wè e lwil la map vide. Ba la yon ti jan ba. Ok. Sa e lwil la. Map vide la dan. Men jan ba e sa ap vide la. Se sa mba retire pou lka vide vit. Ok ti moun. Mwen poz vide yo. Ok. Mwen retire l. Konya map vide lwil la. Map fè tout wi. Tout net. Map fè mwen. Map fè tout. Ou menm ki bezwen vin avèk vèso pou m ba nou tande. Ou menm ki bezwen. Bal blende li. Ou poko fin mete. Sa bon. Pa mete plis jenjanm. Sa bon. Konya la ti moun map manje ok. Ok li fin blende ok li fin blende meni li byen blende pran chodyè mwen. Kounya la mwen pral metel nan chodyè. Mezanmi m pran gwo papa chodyè. Mezanmi tèt chaje. Mwen mete li tout engredyan yo blende. A vle di m pral mete yo bay. Pa mete dlo ladan yo. Ok. Pa mete dlo ladan. Kite li byen fri. Byen byen fri. Ti moun pa pral sou dife non. M ka montre nou ti kras men m pa pral sou dife. Nou konnen m pa tèlman an sante. M pa al sou dife. M pa al kanpe nan dife men. Mwen, pase lè m devan fou a, e fò ban nan, m santi ba yo ap e boule m. Tan kou m gen rès, rès e bagay nan malad yo. M santi l ap boule mwen, m pa ale nan dife. Ok? A vle di ke men nou, m prale mete yo men nou, ok? Li ap fon bon kou. Li byen blende, wè. M prale mete li kuit. Apre sa, m ap montre nou rezilta, ok? Ret branche. Sa se la li ap e bagay. Mete l nan dife ki dou, ok? Mete l nan dife ki dou pou li ka pa boule epi pou li ka pran san pou li ka kuit, ok? Map tann, map tann li kwit ok, map tann li kwit m te deja di nou deja m paka rete pre dife a ok, ou menm ki tap edem priye map diw anpil mèsi nan moman video sa malgre m gen pou m fè yon video pou m pale nou de sa mwen diw anpil mèsi e kontinye edem priye paske mwen bezwen lapriyè mwen senple mande nou edem priye. pou vi spirityèl mwen ok kontinye edem priye ou menm ki tap edem priye paske san la priyè anyen pa ka fèt ok mes amour map mande w edem priye leve fanmim nan la priyè paske moun nou bezwen la priyè nou bezwen la priyè e map tou felisite chak grenn moun ki toujou pase anba chanèl mwen an ki toujou Gade video m yo humm. Bay la santi bon timoun li vreman santi bon m pa konnen aprè men lè map fè yo yo vreman santi bon humm aprè sa nou ka mete lòt bagay ladann pou li ka pa pou li ka pa gen sant mwen m pral mete nou pa konn wè alòj nan tèt mwen m pa kwè gon moun pandan m nan youtube ki wè alòj nan tèt mwen. Men, koz bò tèt mwen la, wè, mwen bò tèt mwen la, nan novanm lan timoun mwen te malad. Mwen te malad, ok, men, wè, la gen cheve, la gen on glasi. A vle di, wè, bò tèt mwen la, se pa bagay m renmen pou bò tèt moun kale, ok. La yo tout la yo sipoze gen cheve men pa gen ok e sa vle di ke mwen pral mete yon alonj nan cheve a epi pou mwen ka bali tretman pi fasil pou m ka toujou bali lan rasin paske se pou rasin cheve mwen fel se rasin cheve a map bay tretman ok e hmm, bay la santi bon kem. Kounya la sa m tap di wi mwen felisite chak grenn moun ki pa janm lage m ki toujou sipòte m kelke swa videyo m lage toujou pase gade l pou mwen lage l sou telefòn ou lage l nan w laptop ou oule kite l oule pou mwen malgre lè yo pa monte lè yo te konn monte mwen Anpil m wè kelke jou la yo pa monte. M pa konn se pandan ke m pa travay, m pa lage video souvan. Yo pa monte paske yo pa se yo monte yo pito desan. Ok. Lèl desan li tounen menm plas la. E pa dat m ap woule video m poko ka fè 2000 è. M pa konnen kilè m ap fè l. M pa ka konnen kilè. M pa ko ka gen 1800 menm. Mes amours, ede m silvouplè. Ede m, ede m. Depi w ede m, Bondye ap beni w. Uhmm, paske mwen vle monetize, mwen vle remonetize chanèl mwen an. Ok? M ka di nou, n ap wè. M nan ti jan dekouraje, men. Mwen pase kiyè ladann mwen kimbel. Mwen ale mwen nan tiktok tou ok timoun tiktok la mwen toujou pran plezim ladan li edem ou konprann e lè monte gen anpil moun kap bay blag li li edem remonte moral mwen li edem mwen nan yon pakèt bagay strès ou konn Depi w malad, men gras Bondye, m pa gen yon bagay de fòmasyon nan kò mwen sèlman. Bagay yo pafwa yo fè m mal, men m konnen Bondye nan amou l l ap geri m, ok. L ap geri m, m son moun ki gen lafwa nan Bondye. M son moun ki gen, mwen kwè, pafwa ou m ka, pafwa mwen ka dekonsantre. Men, mwen s on moun ki genyen lafwa nan Bondye. Depi m di ke m ap pran pasyans pou tèl bagay, l ap fèt, l ap fèt. Mwen yès. E konsa m ye. E m p ap pede vin pale sou, sou. sou video a paske se pa pale mwen te vin pale se ti tretman ma fè a mwen te pase montre nou mezanmi 12 minit ban boze pou n ka jwenn rezulta ok ok mezanmou li fin bagay mwen gen yon bay pou m ta koule li demwazel la pran ni li li ap chèche li pa wè li te sèv avèl ok map koule l nan paswa sa a M koule l nan paswa sa. E li pap rete anpil ma, ok. Bay sa cho nan men. Ou wè nan travay ou mete m? Ok, mè zamou, li vreman bagay, ok. Men nou. M ap peze li. Pou li ka bagay. Paske si e te nan twal la, li cho tou, ok. Li pou kou fwet. Li cho. Mwen ap prije li. Pou mwen tire anpe. ladan nou. Ok, li vreman santi bon. E wè masa ti moun mwen pap jete li. Ok, mwen ap sere li, map konseve li, map sere li. Map mete li nan chanpou. Ok, chanpou map seve ya. Map mete li ladan nou. Mwen di ke pou mwen ka a. Pou mwen ka e, lave cheve mwen. De, depi m fè yo, m pa gaspiye yo, ok? M pa kite yo gaspiye paske y ap itil mwen nan yon lòt bagay. Ok? E, etan being, si nou gen cheve ki rèd, lè n ap rale yo, nou ka fè losyon pou cheve nou avèk jiwòf. Um, Dlo pèsi ou bouyi tout sa yo ansanm epi ou fè li. Men kanèl la m pap jete l, map mete kanèl la anndan lwil la ok. Map kite kanèl la anndan lwil la. Ok mes amours, sa se rezilta lwil mwen an ok. Li cho m poko ka mete l nan vèso map mete l la. Sa se vèso m pral mete l la. Wè vèso sa li te gen lwil deja. Se ladann mwen pral remetel. Mwen gen yon bokal ki gen pomad. M pap ka metel ladann. Sa se rezilta lwil mwen yan. Ok mes amour. Ou menm ki te pran tan ou, ki te pran san ou pou te gade ti tèt video m nan. Map mande ou pa neglije like li, komante, pataje li. E pi eseye l tou pou vin di m eske li fè cheve ou byen osi. Ok. Ou menm kap demele cheve ou, cheve a red. Toujou fè losyon pou cheve w e lè w ap demele l tou pran anpil prekosyon pou demele cheve a pou pa rache li paske depi cheve a pa obeyi nan peny nan w ap goumen ansanm avèk li l ap toujou rache ok. E se la m ap rete avèk ti tèt videyo m nan lè m ap fè pomad m ap pote l montre nou osi ok. Babay mwen renmen nou.